Timoun dosye yo anpil, dosye yo anpil. Gen youn menm ki bay randevou a minwi demen. Li bay randevou onzè edmi. Kò manman. Aayy shishi ap fèmen manbo a pran w wi tou shishi poko konn sak rele nèg akayè a rich kid kòmanse yn video mesye mesye Mesye m te di nou m pral gen dosye se kounya m gen dosye yn paj de paj se kounya m gen dosye men m pap lage l aswè a non mesye nou pa konn dòmi nou menm. Eske tout bon vre nou chwazi pou nou pa janm dòmi? Kouzen, monchè, kè m kontan brother, kè m kontan. Kè m kontan. Ou konn sa k fè m ak kè m plis kontan? E. Tankou moun yal lajistis yo pito ap moute sou instagram bay moun randevou a minwi leswa bay moun randevou 11 è 30 nan nwit al lajistis Johnson frape m monchè m ta swete w la demen si w konn Johnson frape m tout bon vre m ta swete w la demen demen si Dye ve m pral ba w orijin Johnson demen. Johnson Napoléon. M pral ba w orijin li, kote l soti. M pral ba w kiyès ki papa l, kiyès ki manman l. M pral ba w kiyès ki tonton l, tout fanm deyò l genyen, ni sa k lanfème kay, m pral ba w. M pral ba w biznis Chili a, ak kiyès li te fè l, kòman bagay la fini, kòman separasyon an fèt. Tout tan wè lap site non napo depo al paka fè anyen em bal bo sil rive chili kote mwen menm mwen wè nap pale la yap aretel chili ou poko konn dosye plent depoze deja fè fo fakti fè nèg ayiti fè fo fakti pou yo pou lè yo vin fè enpo sa yo rele fil tax nan chili pou yo ka bese pri a pou yo pa peye anpil enpo.

Kounye-a, depi m kòmanse nan two page, m pa ka nan di two page ankò, m oblije di two pages, three pages, four pages, five pages. Mesye, m pral ba nou dosye demen si Dye vle. E fanmi m nou ye, zanmi m nou ye. Nou mèt poze. Apre live sa a demen, e lè sa a. E lè sa a Johnson t achte, t ap achte yon tikè pou mwen pou. Johnson Napoleon t ap achte yon ti, yon biyè pou mwen first class. Misye pral achte yon avyon kounya pou m desann nan elikoptè prive m oubyen nan avyon prive m. Gouvèn. A m konnen yon nèg te mèt anba tè. M te di nèg yo, yon nèg te mèt anba tè m ap jwenn dosye w. Nou konn? Yo pa konn ki nèg mwen ye. Gade lè l ye. M sot pran dosye. Gade lè l ye m poko dòmi. Nèg sa yo menm se jan y ap fè pou yo kase kou moun. Nou konn? Nèg yo di menm kote m pa gen pou m te. Nèg Johnson yo di menm kote m pa gen pou m dòmi non. Nèg yo grandi mal. Ou konprann Etazini ap fè yo aprann dòmi, aprann fè yo dòmi sou kabann. Kounye a yo bezwen konpare yo avè m. Evensly, ou kwè nou ka mande moun yo pataje kounye a? Nou poko ka di moun yo pataje. E nou pap di moun yo pataje. Ou konn sak fèt nan kontèks korona viris san m pa tèlman fikse sou korona e paske map pale de korona viris depi mwad janvye es ou konprann depi mwad janvye tout emisyon m te baze sou korona viris lè sa gwo pakèt vwayou yo menm se tenten yo tap pale la an ayiti Sak bezwen fè kanaval pou fè kòb, sak bezwen pale de bagay chili pou fè lajan, sak bezwen fè bagay la chine pou fè lajan, sak bezwen fè x pou fè lajan, mwen lè sa tout emisyon m te toujou coronavirus coronavirus e pou nal gade yo lè mwen menm a konpatriyòt lolo an liy nap fè emisyon konpatriyòt lolo se se coronavirus coronavirus èske nou konprann eleksyon lèzetazini e coronavirus. Eleksyon Lèzetazini e kowonaviris. N konprann? Eleksyon Lèzetazini, kowonaviris, se sa nou te fè nèt wi. Pandan nèg yo menm yo t ap betize nan peyi a, Leta t ap fè m, lòt t ap fè dezòd. Èske w konprann? Y ap chèche kòman pou yo debloke kòb sal pou yo bay nèg al, pou yo bay Michel Martelly al ranse Okap. Èske nou konprann? Pandan tout bagay sa yo, men nou pa konnen a nou rive nan yon lè nou pa pale de kowona. Sèl sa m ap anonse nou, demen met granmoun sou nou pou nou prezan demen. Met granmoun sou nou pou nou prezan demen. Se sèl sa m ap di nou. Monchè laj sa a. Kilè m ta kòmanse la egzakteman? Mwen kòmanse la onzè. Kòmanse la onzè won kou boul. M ta sipoze kòmanse la onzè won kou boul. Si m pa kòmanse la onzè, m ka kite yon di minit pase onzè dis yo. Men m gen yon bagay m ap konfime avèk Fredly Jean Baptiste Haïti. Pase misye gen yon bagay lap fè sou Instagram demen. Misye di pou m ba l yon entèvyou sou bagay shishi a. Yes ou konprann? Mwen m pa konn nan bagay kiltirèl, bagay menm Instagram mwen m pa t janm al sou li. E tèlman nèg gen anmède m la yè, m oblije al sou Instagram la pou m pou avèk nèg k ap envite m yo, ak fè m gen tan bagay li la. Ou konn M bay etanm mal sou bagay Instagram mwen men sou Twitter pa aza m fon parèt m li kèk kèk nèg politik m gad kèk pòs yo ki enpòtan pou mwen lè yo fè pòs yo paske e pa san rezon chak grenn pòs nèg politik an Ayiti l sinifye yon pakèt bagay mwen menm pou ou menm li pa sinifye anyen men pou mwen l sinifye yon pakèt bagay 11 è di maten. Depi nou wè emisyon louko dezi a lage peng mwen la tou Mba nan chichi a menm mba nan menm lè chichi a papa lè sa ou ta fou m ta al gade bagay chichi ou wè demen si mal gad bagay chichi a mpa ou mèt bezwen m samdi wap jwenn mwen nan zyem ap pete ou wè ou la panse ou la wè chichi a la ou panse on moun piti li ye. Poze nou tande. Di nou demen maten. Wan souple pa janm bay flash de sousou. Pa bay flash nan tonton. Gen nèg ki di mò mò fre. Ok jèn nan m janm pa fre tonton. Gon nèg menm ki di. Nèg la di menm. Johnson Napoleon di m menm kote m pa gen m pa menm ka sipòte kote nan yon kay mwen menm mwen menm a yon timoun 3 zan a madanm ou konprann e m pa menm gen kote pou m ret m tèlman gen kote pou m banbile èske w konprann ou gade mwen e tankou boutik wi m gen boutik wi èske w konprann pèp la wè.

Gen de kote pou tout ti fanmi Johnson ta ap kouche tout atè pou yo jwenn ti kote pou yo dòmi tout atè. Ti jèn nan di m anvan nou fre. M toujou fre wi papa. M pap bay news aswè a non. Jean Blaise di sousòl sa gen anvi li. M pa ret nan sousòl tonton. Pa ret nan sousòl papa. Nèg yo ap rantre nan lakay mwen jèn nan. Pa gen nèg ka antre la tou. Santi m byen lè m nan live sa a. Live la santi bon tonton. M gen mòd lè m ap bay nèg yo bon dosye, nèg yo di gad jan ti live santi bon. Jan yo bliye lavalas yo avèk opozisyon. Jan nan lò m pale de gang, dilè dwòg yo. E menm yo menm nan, e yo m pale a yo. Pa gen kesyon de l. De lavalas, de X, de phtk, de UNN. Men fò w konnen phtk fè pi mal ke tout moun ki egziste. Èske nou konprann? M pa ka pral defann Aristide, m pa ka pral defann lòt vagabon ki pase yo, men fò w ka konprann avè m ke phtk fè peyi a plis mal. Lè w rive Monri, pou w rive. Pou jwenn kiko sen remi gon plaj menm kote a michel mateli ep lè yo fè yo pandan michel mateli sou pouvwa lè sa ou menm la jenès ou pa kal domi konsa pou pa poze tèt ou kesyon non epi yo pa fè rout la yo pa fè rout la yo di ke si yo fè rout la ti malere a vin pase a machin yo oubyen kamyonèt yo nan zòn nan ou konprann se ti se ti bagay yo yo pran yo pase nan lanmè yal antre anndan lakay yo Fout bahay sa yo mesye. Bahay sa yo nou pa ka kanpe yo konsa. Antouka mesye. Men dosye. Nou konprann? Demen. Gonna gidye mare di. Dosye Carel pèd la, dam nan di m, Di Shishi al chache kote l mouri. Di l m ap di l, di Shishi al swiv mwen nan Fredly Jean Baptiste demen sou Instagram. Ey, lè m lage dosye Carel pèd la, dam nan di m depi m ap ba l sekirite l ap vin depoze plent dcpj. Esa yo pè la w pa wè Johnson Napoléon di lap peye bay moun menm mal ayiti ou pa konn ki konplo yo gentan fè non Eske w konprann Lè m lage dosye kadejak Carel Pèd la dam nan di m depi m vin ayiti depi m ap ba l sekirite lap akonpanye m pou l al poze plent pou l al pote plent dcpj M salye moun lachin yo Shishi di w lap vini pou ou. Pandan Shishie di m l ap vini pou mwen an, Wendy menm gentan lage. Apre sa, yo rele Wendy wi. Yo fè Wendy retire pòs la wi. M pa konn kiyès ki rele Wendy, di Wendy retire pòs la. Si se fanmi l ki wè lè l poste, lè l fè pòs la, yo fè l retire l. Men erezman mwen m te gentan, m te gentan save li. Erezman m te gentan save pòs Wendy a. Èske w konprann? Wendy gentan lage la. Wendy gentan di yo ke pou m pa kraze karyè w mwen pa pale, mwen swete Bondye fè travay li. Nou konprann ke m gade sa Wendy sot di la egzakteman. Nou mèt rete. Konprann? Wendy di vi m pa t anyen pou nou, men mwen fè tout sa m kapab pou m pa denonse nou. Èske w konprann? Ou wè sa l lage kòm twit? Vim pa pa t anyen pou nou men m fè tout sam kapab pou m pa denonse nou Eske w konprann e sa a wi Wendy sot lage la Vim pa t anyen pou nou men m fè tout sam kapab pou m pa denonse nou Kòm mwen konnen se sa sèlman Bondye ba nou pou nou manje Eske w konprann pou m pa kraze karyati atis nou. Mwen chwazi fè silans. Yo gentan fè Wendy yo gentan fè Wendy retire e pòs la wi. Wè m gentan ko m pat gentan m te gentan kopye l wi m lage l sou paj mwen wi. Kisa w pral di plis ke sa? Nèg yo rèd, nèg yo di yo tchèk yo pa wè anyen. Nou bliye lè Tony Mix te di se rat kay kap manje pay kay la? Li te konn ti kal nan sa nan bayi yo wi. Tony te konn ti kal nan bayi yo. Men, fò m di nou ke mwen m pa t janm konn Chichi a nan vizaj. M pa t janm konnen l. E pwoblèm sa ak nèg yo ap pale, y ap, gen moun k ap, k ap pale, m pa t dwe lage dosye a, m pa t dwe lage dosye a. Men mwen m pa t janm konn sa ak Chichi a. Mwen menm sak te enterese m nan dosye a se te chèf gang ki krisla a. M pa konn si nou dakò avè m non. Fedly Jean Baptiste poko banm lè a non, lap voye lè a banm demen. Men m kwè an aprè midi. Sak te enterese m nan dosye a mwen menm se ke se te Se te chèf gang Kris la ki te enterese m. Men kòm mwen menm lè m ap pral pale don dosye m renmen fè istorisite, kounye a m tou fè istorisite jan dosye a ye nèt de Chichi a Wendy. Men m pa t janm ale pou m t kòmsi s on bagay m t ale pou m te fè pou m te fè Chichi a non paske m pa rekonèt Chichi a mwen menm. E apre m pral gade mizik li fè a Wendy, apre sa m pral gade l M pral gadel. Mwen m te konn gat mizik Wendy men e bagay lontan. Mwen m menm pa gat sak fèt soti. Sa vle di tout tan bagay mwen m toujou e de bagay politik sèlman m toujou ap tcheke. De bagay politik mwen m toujou ap li, toujou ap fè. M pa menm gen tan pou m gade. Menm jounal Kanada la gen de bagay m pa gen tan pou m gade yo. E poutan se te se te mwen m toujou tande Wendy renmen avèk yon chichi mwen m pa janm konn sa chichi a fè. Se semèn sa la m oblije pran san m mal gade sak chichi a yo. Èske w konprann? E semèn sa m oblije al pran san m pou m al gade sak chichi a. Èske w konprann? Malgre yo fin di m, malgre m fin gen dosye a nan menm, men m pa menm al gade sa chichi a ye a sa l pa ye non. Èske w konprann? An tou lè ka mesye, ret branche demen si Dye ve. M pral ba nou dosye Chili, kòman Johnson te fè rive Chili, kiyès ki mennen l, ki biznis li genyen, kay, kot ki notè l t ale, èske w konprann, kot ki, e pa notè non, kot ki, e jan nèg sa yo rele lòt bò a, yo rele kontab, kot ki kontab li t ale. Ki kontab ki te refere l devan ki chimist, ki ki rakèt li te mande kontab la pou l fè l manke li panse se Ayiti l ye. M pral di nou kiyès ki te asosye l nan biznis Napo Depo a. M pral di nou kòman biznis la fè kraze. Hein? Hein? M pral di nou konbe kòb misye vòlè. Hein? Nan biznis sa. E m pral di nou ki manda misye genyen nan bouda l nan lakou Si gon bagay ki rele pdi pou pdi met men nan kòlèt misye yn fwa kel rive nan chili. Apre sa m pral di nou ki fanm misye gen ayiti, m pral di nou ki bò lan fèmen kay pou li, e m pral di nou kilè l te mennen l an izrayèl, epi m pral di nou kiyès ki manman kiyès ki papa, e m pral di nou sak touye papa. Paske tout lè nou konn tande misye ap di nou yo wi papa li te komèsan ki te konn ap fè kontenè, manti, se ton tonton. Tonton sa se lik te adopte misye ki voye ki voye misye Etazini damerik. Ret branche, demen si Dye ve, pral gen koze. Sa w konprann? Pral gen koze. Sa w konprann? Pral gen koze. E m pral ba nou Mat, m pral ba nou non matant misye ke l kite k ap pase mizè lòtbò a. N konprann? E m ap ba nou non ti kouzen misye k nan Chili ki pa gen papye, s on zanmi ki fòse misye pran ti kouzen an pou l te travay nan Napo-Depo. E misye, e site misye ap site non Napo-Depo a, misye pa gen pyès dwa legal pou l gen Napo-Depo a. E sou entènèt l ap site l. Misye pa ka fonksyone avèk Napo-Depo a. Se se yon lòt gwoup ki rele Azu Group, se sou li misye ap fonksyone nan lakou Chili la, li pa ka itilize non Napodepo a nan Chili, paske non an pa pou li, non an se pou lòt asosye l la, lòt jèn gason sa ki fout li de, ke, ke, ke, ki, ki, ki, ki met misye nan pwoblèm la a lè aktyèl. Ou pa t wè l ap fè bri, oh m gen Napodepo, manti, li kenbe non an paske non an te gentan fè son sou entènèt, li gentan fè buzz. Pa gen anyen w ka jwenn nan bagay ki rele Napodepo, se fèmen. Son bagay ki rele Azu group. Son bagay ki rele Azu group. Misye gen lot bwa se ladan lap vann lwil, lap vann bè ti malis. Rete, rete branche m di nou. Ti mesye, m di nou nan kesyon. Nan kesyon al chèche dosye. Nan kesyon al chèche dosye. Nan kesyon, vi nèg, nèg yo pastè, vi. On nèg, nèg yo preche pastè maten midi swa fè pòz legliz yo, yo gen de fanm. Ayon, ti malere za sot malad anwen. O liye ke l mete l nan lopital bòt o pwens, i fè l desann ple, plezans di sid. Pou l al lopital plezans di sid. An deyò nèt.

Se mwen, m pa jwe ak dosye m mwen menm. M di w don nèg, si w panse m gen dosye Ayiti, al chèche l. Èske w konprann? M pa t ap di misye anyen la, m t ap kite sa yo ale pou misye wi. Men paske misye di m pral travay avè l la, pou jan fanmi misye yo nan mizè nan Plezans di Sid, m oblije al chèche matant, m oblije al chèche ti kouzen, m oblije al chèche lòt, lòt iks, lòt igrèk. M oblije fè yon kout pa nan Plezans di Sid kot misye soti pou m al chèche istwa l. E konsa ou fè bagay yo. E konsa ou fè bagay yo. Lè m rive, men ni. Tout bagay yo la nèt. Ou konprann? Tout bagay yo la nèt. Ou konprann? Tout bagay yo nèt la nèt. A ki lè w ap live demen? Sa se yon bon live. Lage l la koz nou live nan Nouyok malgre covid 19. Ou kenbe somèy wi frè m. Jwenali Jojo nan mou ou zanmi. Non, sa pa, sa pa, sa.

Ou di cheri epa gon nèg sou entènèt lan sanzave sou entènèt la kap sal nonm eske eske mwen avèw gon pwoblèm sèlman sa sèlman lanèke fè ri epil tou demantim nèt wi bon mesye mpa konn moun ayiti mpa konn chichi mpa konn matant li mpa konn pèsòn epi poum ta pral diw matant ou se manbo ki travay pou yon chèf gang poukisa mpa chèche lòt chèf poukisa mpa chwazi lòt chèf gang yo. Hein m pa konn youn nan yo. Se dosye m ap chèche. Se ankèt mwen m ap fè. Si m al chèche yon ankèt son gang epi yo di m men rapòtè l gang. Yo di m men rapòtè l gang. M jwenn enfòmasyon kote atis la ap chante. Sa k fè l ka Wendy ka gen vye nimewo yon chèf gang tankou Krisla. Se an rezon de matant ou ki se manbo l, l ap vin lakay nou. Nou rete nou di l kèlkeswa pwoblèm li ta genyen lè l al jwe nan tout kote, n ap fè wout. Men se nòmal pou l pran telefòn chèf gang nan. Sa pa vle di li ka sot a chèf gang nan. Nèg l ap jwe, li pa envite chèf gang nan. Lè l gad dèyè do l la, chèf gang tekste Ida ey Jim la ui lèl gadel wè 3 bò Ida konpanyel sa mwen di mwen tout moun mwen mpat sou chichi mwen menm se sou e sou bagay Wendy a mte ye nan sans se nan sou bagay bandi jan bandi legal nan peyi a mte ye si sa vin mennenm la ok kite konpatriyòt la dòmi kite konpatriyòt yo dòmi mesye. Map tann demen la brother. Tag tout gang ki ap mache avek phtk yo. Epoutan papa m pa gen pwoblèm a phtk non frè m. M plen zanmi m nan phtk yo. Plen plen patnè m nan phtk yo. Men son kesyon de prensip nap defann, son kesyon de sistèm nap bat ki pou refèt, son kesyon de kat la nap bat ki pou nap bat pou ka rebat. Ou konprann? Nèg yo pral gen pwoblèm nèt lè yo wè m se, lè yo wè m depite, lè yo wè m depite dyaspora. Nèg yo pral gen pwoblèm nèt lè yo wè m depite dyaspora. E lè m depite dyaspora, m ap bezwen, y ap ban m yon paspò diplomatik. E lè m gen paspò diplomatik mwen, nèg Ayiti ap sezi lè yo, lè m desann Ayiti pou yo di son, yo bezwen arete pou yo wè son ofisyèl y arete. E lè sa peyi sa pral gen problème tout bon vre nan bouda yo. Ou konprann? Yo bliye si gon bagay ki rele leta dyaspora ki egziste, ki enskri nan Nasyon Zini, ki enskri tou patou, nan tou wo konsèy yo. Ou konprann? Nèg yo pa konn sa kap, nèg yo pa konn batay la jenès ap mennen anba chal la. Nèg yo pa konn sa k rele la jenès sa non. Konprann? Nèg yo pa konn sak rele la jenès la. Mesye demen veye live la. Veye live la, live la pral frajil. Live la pral santi bon. Live la pral nice. Live la pral cool. E live la pral relax. M envite nou. Domi byen. Bat pou nou lave men nou avan nou domi. Clean up nou. Clean up nou. Paske pral gen detay. Gade wè. Pral gen boks. Misye di si m gade video wap wap konn jòj si m pa depite dyaspowa a. Wap konn jòj. Lè ou wè m vin la yon maten m ap fafèm epi m prezante w depite a. Epi m deprezante w paspò diplomatik la. Wap sezi. Paspò diplomatik sa. Se li kap kap fèm met dosye plis vòlè deyò toujou pase lèm rive ayiti m pap pase kot vòlè sa yo map pase nan salon diplomatik e si yo ta gen malè manyen m se lè sa yap annafè avèk èske ou konprann e lè sa yap annafè avèk sak rele otorite entènasyonal tout bon vre pase lè nou se bandi yap aji avè nou an bandi bann vwayou e sal ye ti mesye. Tande banm salye nou. Gade la jenès wè. La jenès mwen kò. Wè la jenès. Si e te nèg lontan yo tap salye konsa. Si e te nèg makout yo. Si e te nèg makout yo tap salye nou konsa. Men kòm se la jenès. Nou met dwèt nou anba la. Epi nou salye. An prensip, la. Men si yo te nèg lontan yo, tout bèt yo t ap deyò. Bèl kòm se lajenès ki gen prensip akademik. Òn, nou salye dwèt anba. Wi, nou salye nou ti mesye. Anpil respè pou love nou. Ti mesye, relax nou. Demen si Dye vle. Demen si Dye vle. Al dòmi byen. Leve byen. N ap gad si n ka frape byen granm maten. Live nou te fè jodi a, yo repòte l. Ou konn Facebook depi yo repòte l, l ap, y ap toujou pran. Yo voye nèg vin di live sa gen vyolans, live sa se iks, live sa se yigwèk, yo asèlman. Yo, yo, yo on dis, ou konn e konsa yo ye. Yo yo yo yo egri. Ou konprann? Yo vin sou lòt non. Bonswa mèt Roman. Anpil love pou ou brother. Nèg yo lè n ap fè live nou yo egri. Yo vin an 10, yo vin an 20, yo vin an 30, yo vin an 50. Yo vin anba y ap repòte Facebook live la. Facebook menm pran live la l al fè yon 24 èd tan pou l ap etidye l pou konn se ki bagay vyolans ki di ladan. Èske w konprann? Ki bagay vyolans ki di ladan. Men m kwè Facebook ap voye l tounen wi. Èske nou konprann? Yo pral fè menm bagay la demen ankò. Men n ap kanpe anfas yo e n ap batay. Mesye demen, grenn nan bouda l ye mesye. Grenn nan bouda l ye. Met granmoun sou nou mesye. Demen grenn nan bouda l ye. Bonswa a tout moun.